2 moun ki te nan machin Misty Jean an, yo pa pran moto ankò nan Le Vilatte paske ti 2 timoun sa yo ta pral pran moto nan Le Vilatte. Anaïka e Kipido. Madam Misty Jean di yo pa bezwen pran moto, yo tout ap moute ak li, sètadi yo 4. Men moun ki chita kot Misty Jean an, moun ki chita devan kot Misty Jean an rele Sébastien Petit. Li chita devan pou kont li. Dèyè do Misty Jean, ou jwenn Anaïka, ou jwenn Kipidò a goch, ou jwenn Anaïka nan mitan, ou jwenn Dòleyo nan mitan, epi ou jwenn Anaïka nan lòt bò pòt la. Medam, mesye. Bravo pou la jenès entènasyonal, se sa nèt.
Daprè sa kamera moutre. O nivo Dèlma 31 an fas restoran kokoye a, ebyen medam mesye nou wè Anaïka Charlotte ki desann machin nan, nou wè Mike Anderson ki desann machin nan, epi nou jwenn Nancy Dorlean k desann machin nan k pase e ki pase pa devan. Mike bezwen desann, Mike Anderson bezwen desann, ebyen nou jwenn medam mesye, jèn dansez sa Nancy Dorlean desann machin nan tou. Desann, li remoute machin nan ankò, e sa kamera remèt manzè remoute ankò. Ke Nan machin Misty Jean Delma 31, vin genyen Nancy Dorlean e vin genyen Sébastien Petit. E Nancy Dorlean te sipoze pran motosiklèt nan Delma 31 pou l te desann Santrevil. I rete l di Anaï Cachalote avèk Mike Anderson ke l pap danse, i pap desann avè yo ankò, ebyen l ap moute, l ap pral, l ap, l ap sòti avèk Sébastien Petit. Pa bliye Sebastien Petit se youn nan pi bon zanmi Nancy Dorlean. Lè ke timoun sa yo te gentan ap sibi presyon fèmen telefòn, ebyen medam mesye, avoka Misty Jean ki rele Evel Fanfan Mèt Evel Fanfan se avoka pitit Desalin. E dayè, Mèt Evel Fanfan sa a, li gen tan moutre l pa kredib. Pou ki sa? Paske Mèt Evel Fanfan pase sou non òganizasyon dwa moun, l al tcheke Anayi kachalote pou l al ba l mayi. Fanfan, m konnen gen anpil nan nou ki avoka vagabon nan peyi a. Ou se avoka pitit Desalin. Bon l kou kounya la si si Moyiz Janchal li menm pou pou plizoumwen pou l gade e pou l gade si l gon ti kal kredibilite nan peyi a, ke l mete ke l mete w on hold la nan moman la. Pou l mete w sou poz tonton. Paske demach Vagabondaj sa yo a lè aktyèl w ap fè la a, li pa diy pou l se yon avoka nan non sa a. Où que vous soyez, suivez Haïti Côte Unie!
Aprè deklarasyon kontradiktwa Madam Misti Jean,

Se te Misty Jean et te mennaj ti fi a. Ebyen jounen jodi apre tout enfòmasyon sa yo m fin gen nan menm la a, m ekate posibilite pou se krim pasyonèl la k ta komèt apre ke m fin wè kè pran, kè timoun yo pran, apre m fin wè zye yo pran e apre m fin wè fwa yo pran.
Où que vous soyez, suivez Haïti Cantoni sur la radio BBJ Internationale.
Antre sou gwoup telegram nou e la yo gwo deba yo fèt al pran plezi nou sou gwoup telegram radyo a nap jwenn ni anba anba anba la e la 2 mil 3 mil moun rete yo rasanble yap pale peyi al sou gwoup telegram ou enskri antre vin pale peyi avèk bat bravo pou la jenès medam mesye men sa pou nou konprann lè yo pa jwenn ti moun yo swadizan. Meri Taba mande antere timoun yo, yo fouye twou mete yo nan simetyè k genyen kazo. Meri Taba mande antere timoun yo vit vit. Yo fouye twou, yo mete timoun yo. E timoun yo pa gen fwa, timoun yo pa gen kè, timoun yo pa gen zye. Yo pran yo. Pa bliye meri taba se ni simon ki maire de taba. Pa bliye ni simon gen kokoday li a yon palè nasyonal. Pa bliye mari ni simon ki lwe prezidan la repiblik lakay. Pa bliye kat dèmalòg yo se nan otèl e mari ni simon ki se katye jeneral k ap fè kat maten midi swa tout lè kovid 19 la e jan n e non l mwen bliye lajenès voye non marinis simon anba anba live la pou mwen la voye l vit m salye tout moun youtube yo kontinye voye e ti ti ti gold e tout ti detay yo. Misye rele Léonard Mariny Simon Misye lwe prezidan kay Tout lè ke yap bay moun kòb Misye responsab tou Pa bliye misye se Mariny Simon Pa bliye misye son nèg Palè nasyonal se kòmsi se salon misye Pase se vagabon kap dirije peyi sa. E nou sonje sa misye te fè Nice Simon. E Linge sal e Linge sal li menm li lavan famiy. E nou wè bagay sa pase kòm yn lèt a la pòs. Nasyonal.
Où que vous soyez, suivez Haïti Côte Unie sur la radio BBJ Internationale. Dcpj si lap fè travay li fòk yo ka swiv telefòn ki rele. ki bay aksè pou yo gen tan antere timoun yo, ki kouri ki genyen, ki mache prese k genyen, nou jwenn 2 timoun mare, yo pa gen zye, yo retire kè yo, yo boule, epi kounye a nou kouri antere, sa sa vle di? Mè a Taba a kòm responsab ki bay aksè ki otorize pou kou antere timoun yo fouye twou mete yo a nan simetyè Kazo a, Mè Taba a sipoze reponn kesyon dcpj pandan mwen menm m avè w n ap pale la. Fanmi tifi yo, tifi ki rele Nancy Dorlean, Li oblije pran 4 mil dola, 20 mil goud, pou l peye yon jèn gason ki pou fouye tou, retire kadav yo tou mare anndan simetyè Kazo a e ke meri de Taba kouri rapid rapid kouri antere.
Où que vous soyez, suivez Haïti Cantoni sur la radio BBJ Internationale.
Dcpj m konnen w fèb anpil. Se poutèt sa lè m vin ak gwo dosye, dcpj di tout sa Morvan di yo, tout dosye yo la, men towo yo twò pwisan nan la repiblik, nou pa ka touche yo. Se dcpj sa n gen anba la. N ap mande Frédéric Leconte, si w pa ka batay toutou, si se restavèk ou ye, Ke w retire kò w nan tèt dcpj. Pase moun chili yo nou pa ka bayo sètifika de bòn vi e mès, menm ti ankèt raz yo tou nou pa ka fè nan la repiblik. E pandan mwen menm avè w nap pale la, fòk pa gen aksè pou mistijan deplase kite peyi a. Fò l ret nan peyi a pandan mwen menm avè w nap pale la. Pase se trè enpòtan. De timoun ki nan ventèn a rive griyen nan larepiblik konsa pandan yo pran kè yo, yo pran nanm yo. Li te ka pitit fi pa w! Li te ka pitit gason pa w! Kounye a, vagabon ki swadizan avoka ap pase sou non òganizasyon dwa moun ap pase de kote pou yo wè si y a negosye ak timoun yo de kote pou yo ka al di lòt pawòl pou di yo pa t nan machin nan. E timoun yo, kòm lè w jèn timoun ou pa ka nan mansonj, Timoun yo pale dwat ak dcpj, yo di wi yo te nan machin nan, yo ta pral pran moto se vre, men yo te nan machin nan, yo desann tèl kote, lòt 2 timoun yo te rete. Bat bravo pou tèt nou, bat bravo pou lajenès. Où que vous soyez, suivez Haïti Corps Tony sur la radio BBJ Internationale.
Gen trop zanmi nan la repiblik. Dosye sa yo yo pa pale nan radyo nan peyi a. E moun kap vin bla bla bla bla bla. Gen trop, yo trop de tay nan la repiblik, gen trop zanmi tay. Trop ti restoran zanmi tay nan peyi a. Moun ap manje menm kota a lot. Yo li pa ka pale kont lot. Paske yo tout gon ti koneksyon. Peyi a piti papa. Sekte politik lan li piti. Fè ke yon pakèt vagabon yon len konn lòt, yon len pè atake lòt. Morvan John Colem pa pè atake menm papa l ki ta dire pou ti vagabon kap kraze la repiblik yon fason ou yon lòt. Pou ka vin la o nivo bat bravo pou la jenès, pou n vin pale ak la jenès, pou n vin pale a pèp la pou n di de kwa il an è. Yo di nou lè Morvan John Colem ap pale pran kaye nou, pran plim nou mete la. M te di nou gon pakèt vagabon nan la repiblik k ap prepare pou y al mete kriminèl nan tèt tout meri yo la. Sètadi ke de bagay ke m pa t janm konn tande, depi larive de Michel Martelly o pouvwa, se yon kesyon de mè enterimè, mè enterimè. Mande moun yo pa rele sou telefòn nan lè ke n ap fè Ayiti kòtounen. Teknisyen ban mwen ti ba Haiti kò tounen paske m renmen Haiti kò tounen an anpil si l pa Haiti tou tounen ban m Haiti kò tounen an men fò n di kondoleyans tou avèk Anaïka Charlotin fò nou di kondoleyans avèk Mike Anderson tou Mike Anderson Anaïka Charlotin fò nou di nou kondoleyans paske nou koutwaye 2 timoun sa yo ke ya rive pran fwa yo, yo pran kè yo, pran zye yo nan la repiblik. Chak, mwen dwa di chak jou, ou byen chak gen repetisyon. M swete nou, jan m di l la, e m voye kòdoleyans lan pou ni nou menm, ni fanmi nou tou, paske nou len e zanmi nou ye, nou konnen nou len an konn al manje kay lòt. Paran nou len konn lòt. Si paran. Sébastien Petit, si paran Nancy Dorlean aktyèlman la a pa menm ka manje menm paske yo tris e kè yo ka dechire ebyen paran Anaïka Charlotin, paran Kipidò se la menm choz paske yo konnen si li te gen dwa 2 ti pa yo a tou. E 2 timoun sa yo, m kwè ke yo disponib Pou yo reponn kesyon dcpj, nòmalman tou pou yo di jan bagay la te ye a. M ap mande timoun yo, pa okipe mèt Evel Fanfan avoka Misty Jean an, k ap pase non l, k ap bay non moun dwazimen, fè pòz se moun dwazimen k bezwen konn detay, pa okipe yo si n gen yon pawòl pou n di, ret kenbe pawòl nou pou n di l sèlman a anketè dcpj yo. E m ap di tout fanmi ankò, Kondoleans. Suivez Haïti Cantoni sur la radio BBJ Internationale.
Wè, jan m t ap di nou l, e nou konnen manda mè nan peyi Dayiti yo fini. Sa vle di majistra yo. Men gen yon pakèt depite.